Ou gen pou w pa abite avè l wi ki fè w di sa. A wi lap pale ak moun nan lap konprann Mwen wap fè kè sote kè m pa sote se kè w kap sote. A wi ou paske w pa abite avè l ou pa konnen l. An ale cheri wi.
An sa mwen fè a. Manmi!
Bonswa bèl manmi. Bonswa jènòm.
Byen wi.

Li genlè pa fye lòm. Sa fè lontan depi li tap li tap koze avèm. Kounya la m te vin reponn li nou renmen epi jodi a m vin prezante li kòm menaj an.
Kòman? Ou ka pran pou li sa y di a? Wi, sa vle di e nou mennay. Kounye a la, li di nou pa ka nan fè bagay yo an kachèt, nan raje. Nou mennay, m ladan tou? Non, mwen menm a, mwen menm avè y. Sa vle di nou vin kote w pou w ka konnen ak ki moun li mennay la. Mwen menm, ou gen tande blan wi.
Ou di wi manmi janm tande di a. Wi se timoun kanton m ye pa fye lòm wi. Mennaj ou.
Eeyy tonnè kraze m sou fyè lanmou tap pase chichi ak nèg sa. Ki nèg li ye la. Oh manmi poukisa. Ki jan de non sa.
Pa fye wi ou ka rele m pa fye. Ki vle di yo mèt tou pa fye w wi. Yo met tou pa fye w. Jén sangwen sa menm, jén san koutcha sa menm, ki vle di tande yo rele w pa fye, y antre anba pa fye, y pa konn kisa pa fye vle di. Ban m di w yon bagay, jén fanm, jén poule, jén nègè, ban m di w yon bagay, e vire pou gade m nan je, se mwa ko ka pe pale. Ban m di w yon bagay, jén fanm, Jenn nèg sa tande yo rele papye lòm nan. Se dekwa granmounay fèy pou kenn moun pa fye ki fè w tande yo rele li papye lòm. Non manmi se pa e pa sa ditou se jis kòmsi son non se non an ou ban mwen men se e a vrè di se pa avèk non an la bay rete men se avèk pèsonèl la kòmsi pa iso ki sou non an ou ta di m pa ka renmen avèk ou non. Kòmsi w pa ta pou wont? Nan kanton la pou tout moun ta tande ap rele manpa fye lò. Se pa sa ki enpòtan, se pa non an. Wi se pèsonèl la. Se pa non an ki enpòtan. Kounya la pou lajan m depanse pou ou Shishi, pou se pa fye lò mwen pran pot ban. Bon moun bèt m nan son gen ou wè son bèl ti gason y e byen abiye. On bèl ti gason y byen abiye. Pou ou y byen abiye. M pa ta vle pou papa w ta tande m ap pale byen fò deyò la pi konnen s on nèg ou mennen nan lakou a la. Antouka, m ap bat la pou ti djobèy la pa fin nan dife a deyò a. Jèn gason pran pòtal la pou mwen, silvouplè! An manmi, kòman pou l pran pòtal la? Ey! Ey! Ey! Ey! E, ou pa vle m pou ou chè? M pa bezwen ou!
Deyò! M ale! Deyò! Manmi, ou pa fè sa pou mwen! Epss! Tande m pa
Ale ale ale deyo. Tande m pa fout ranvwa ak yon gwo de dlo la. Ranvwa.
Ba men sa fè a non manmi. E men bat mwen non. Bat mwen non. Ou pa renmen sa m fè a bat mwen non chichi. Mwen k manman w oubyen ou menm ki manman m? Di m yon bagay si se mwen k manman w oubyen se ou menm ki manman m? Ba men manman se ou k manman m pou w ap di sa. Gad kòman yon jenn fanm sangwen san koutcha mesye. An konya la Shishi gadem nan je pou valè lajan m depanse pou ou pitit Konya la pwèy pran sa pou Nene baw hein Hehehey an verite ou fèm wont ou fèm pè ou fèm sezi Mwen lèm tap leve m pat nan eta jan w ye a non M pat nan eta jan w ye a Antouka ti djòbèy la bouyi nan dife a de yo a M pa vle l fini Mache pwèy pwèy nan dife a de yo a pou w te bay papa w banm Mache Mache Mache e pwofesè pa konn la pou mete je chodi a pou li. Rete ponkò kot chodi a. Kote fèy.
Malfini vole li pa jwenn poul li pran pay. M pa jwenn lanmou. M pran manje. Nan yon pe viv san lamou on ne peut pas viv san la nourriture.